Bonjour et bonsoir a chak moun kap tande nou nan lè sa nou salye ou e nou konnen a chak fwa ke nou wè vizaj sa ki genyen pou non Gina Touchard François nou konnen ke se ti moman de video sa ke nou pral gade ansanm ki pale de la relasyon ekilibre e nou di bonsoir A chak moun kap tande nou dan laprè midi ou byen dan la sware nou di bonjour a chak moun kap tande nou dan maten e salye fanmi w nou konnen parol genyen de grand valeur e si tout fwa fanmi an pa ta tro ekilibre ta genyen kèk ti dekalaj nan mitan fanmi an Pa bliye pou prononse sou fanmi an epi pou di J'ai une famille équilibrée. E se pou sa nou salye ou e nou di Bonjour famille équilibrée oubyen Bonsoir famille équilibrée. Kòm nou konnen deja ke e se gran sijè sa ke nou ap debat ansanm ki se Objektif nou, se atend le pli gran non pou nou kapab avanse, pou nou kapab viv ere, pou nou kapab viv avèk lapè, lakyetid despri, paske se youn nan bagay ki enpòtan pou ke lòm kapab genyen, e se youn nan bagay ke nou manke vrèman nan motivasyon nou. E jodi a nou gen yon sijè, sijè ke nou vle pale se, Comment bâtir ou gérer

ki pèmèt ke moun sa yo, yo genyen yon contact swa pou planifye swa des objectifs ou byen pou youn fè kè lòt kontan nan mòd de frekantasyon yo, swa dans les liens familiaux, swa dans des liens amicaux, sa vle dire ke gen yon relasyon ki bati antre 2 moun sa yo, yo. vrèman menm si yo ta a distans men genyen yon relasyon ki etabli antre yo so sa se sa ki relasyon e mo santiman an li menm nou ta defini santiman se tankou yon priz de konsyans ki egziste nan eta emosyonèl yon moun se yon priz de konsyans ki egziste nan eta emosyonèl yon moun. Men sa nou pral santre plis sou li jodi a, nou konnen ni relasyon, ni santiman, anndan santiman an genyen relasyon, anndan santiman an gen emosyon. E se sa nou pral pale plis jodi an pou nou kapab wè ki kote pwoblèm yo sòti e kijan nou ka bati yo, kijan nou ka jere yo pou nou kapab viv avèk kè kontan, avèk sa kè nou dezire vrèman. E nan relasyon, nan santiman nou di deja ke genyen emosyon e genyen relasyon. E lè nou pa, nou gade vizavi de emosyon ki sak pase, emosyon se yon act ki toujou pasaje, sa vle di li pa dire. Tandi ke santiman li menm li pli pwofon, se yon, li gen yon aspè ki dire pli lontan. E pi ki sa ki rive nan relasyon amoure yo oubyen relasyon amikal yo? oubyen relasyon nan travay, tout sa yo le pli souvan nan pwofesyon yo tou, tout sa ki konn rive ki fè ke gen echèk ki poze ladan yo, se paske yo mal fonde. Sa vle di tout sa ki bati sou yon movèz fondasyon, li sijè a echwe. Li sijè a echwe. An nou pran yon plant pa egzanp, yon plant ki pa anrasine, di moman ke plant sa a gen yon van ki pase ki sekwe, ebyen rasin nan monte, ki sa k pase, li rache avèk tout rasin nan paske li pa t vrèman genyen yon bon baz, li pa t vrèman santre nan tè a. An nou pran yon kay, yon kay yo toujou nou toujou konnen listwa sa ki di ke lè w bati kay ou sou sab, li sijè a ranvèse, men lè w bati kay ou sou wòch, li fasil a solidifye. Sa vle di ke yon bòn fondasyon, yon kay ki byen fonde, menm si van pase l sekwe, kay sa sijè a, menm si ta gen mi ki tonbe, men li p ap rache, paske li gen yon bòn fondasyon. Ebyen sa ki rive kounya nou vin pale kòm nou konnen ke se de fami ke nou ap pale plis, nou fè pati pase tou sou amitye tou sa, eh sa ki konn rive le pli souvan nan fondasyon amourez yo, yo mal bati, yo mal fonde, yon moun ka di konsa men non m pa konprann kòman ou pale de fonde a yo mal fonde. Ebyen, pa bliye nou gen, n ap fè yon ti rapèl sou sa, nou gen 3 kategori de moun ki ap viv nan yon sosyete. Ou gen de moun ki baze sou ensten li, de moun ki kolerik, Ou gen de moun tou ki se de moun emosyonèl, ou gen de moun tou ki se de moun mantal. Men chak moun sa yo, chak gwoup de moun sa yo, yo gen kalite yo e yo gen defo yo. Le pli souvan, sa ki konn rive, nan fondasyon amoureux sa yo, nan jan yon nou bati lanmou nou, nan jan ke nou devlope lanmou nou, nou konn mal bati, e se sa k fè ke nan pwen sa a, lè nou ap pale de bati oubyen jere dè relasyon santimantal, kisa nou kapab jwenn tou, nou jwenn dè zabi emosyonèl. Abi emosyonèl, paske defwa nou sèlman vize e yon moun, ok an ap pran yon egzanp, yon moun 2 moun ki yon gason ki wè yon fi ke li tonbe amoure, pa bliye ke yon moun kapab amoure de yon moun, yon moun kapab apresye yon moun men l pa renmen moun nan, yon moun kapab. amoureux men li pa renmen, li pa renmen jan nou di an. Sa vle di amoureux de quelqu'un se bati, se pati sur les émotions. Paske nan premye, premyè demach yo lè moun nan fèk wè moun nan, se emosyon an ki an cours. Sa vle di ke li wè Zye l wè, li konvwate, li wè yon moun ke kè l bat pou li. Sa vle di ke li renmen avèk kè a. La kounye a la, kè a pati e li fou. Sa vle di sa konn dire yon bon nonb de tan e se sa fè yo konn pale de coup de foudre. Kounye a moun nan pati de la epi kounye a la avèk de emosyon, avèk de zakt emotif, pansan ke se yon bon renmen epi kounye a moun ki anfas li an li li menm tou li di oh misye renmen m so li pati yo yo yo tou lè 2 kounye a la yo fou paske yo sou emosyon kounye a imajine yo ke emosyon sa ki pati a ki pa vreman gen yon baz, pa gen yon fondasyon, paske lè emosyon an vini kounye a, sa se lè sa a moun nan amoure, sa se le coeur. Aprè un certain temps, pou ke genyen yon bòn fondasyon ki egziste vrèman, il faut ke moun sa a ki te pati sou emosyon an, sèvo l vin pran plas coeur a kounye a. Parce que on n'aime pas seulement avec le cœur, on aime avec le cerveau. Sa vle di 2, yo tou lè 2, yo dwe manifeste e yo dwe pran plas yo nan lè ke yo dwe pran plas yo a. Sa vle di lè kè a kounye a fè deklarasyon sa l pa ka sipòte ankò, kounye a fò sèvo a vin panse yon lòt fason. Ebyen se lè sa kounye a pral vin gen yon bòn fondasyon, paske sèvo a vin kounye a pa vin gade sou emosyon an li menm, la pral gade kounye a èske vrèman moun sa ke kè a di li renmen an, èske lè defo yo prezante, ki analiz ke moun nan fè. Sa vle di ke lè ke ou renmen, lè ke nou genyen pati sou baz sa a ke nou pral fonde fwaye, nou pral fonde fami, il fo ke ou gen yon objektif. Ebyen se sa a, lè nou pati mal konsa, epi kounye a la, lè maryaj lan vin fin fèt, sa vle di, moun nan fin renmen, fiyansay fèt, maryaj fèt, epi se gade w gade w wè, Gen fwa dèfwa tou depi nan fiyansay la, depi menm avan fiyansay la, moun nan kòmanse santi ke se pa menm chalè ankò paske emosyon an toujou la, le sèvo li pa pran plas li pou fè analiz, ok li gen tèl defo men m pral travay sou defo sa yo, m pral gade wè kòman mwen ka ede l. Sa vle di fòk gen yon objektif. E se sa nou pale de abi, de abi emosyonèl. Ok. Nou pral fè yon ti pale de sa. An nou wè. Nou pran yon jèn gason ki koutize yon jèn fi. Men l pa t vini vrèman pou l te euh, renmen avèk jèn fi an. Li vini l jis ap devlope jèn jan li, li pral eseye fè l pou l wè si si si gen kòman ou konnen nan laj sa yo moun nan ap eseye menm nan aj adilt yo tou jan mesye yo fin marye de gen de gar k ap koutize dam marye oubyen jis pou yo devlope jèn jan yo paske se se lagalantri e vwala ke fi sa ki a la rechèch de yon moun epi san motivasyon, san anyen, san okenn refleksyon epi li tonbe damou moun sa. Vwala ke jèn gason an oubyen le jeune homme li fè fi sa damou l. Etandike li pa genyen okenn rezon, li pa genyen vreman an pèspektiv pou l fè moun sa a madanm li marye avèk li, li pa gen amou pou li, li pa gen anyen, li just ap egzèse la galantri. Epi fi sa a tonbe damou l. Sa konn vin rive, se ke moun sa a vin avèk moun nan par pitye, paske l pa gen anyen, anyen anndan l vrèman ki, li sèlman te atire epi li just ap egzèse la galantri. Epi kounye a vwala ke jèn gason an li menm ki pa gen yon objektif epi fi a tonbe damou l ki sa l fè? Li oblije renmen avè l pa pitye. Epi sa w tande a, tankou nou toujou di w ke sa ke panse pwodui aksyon, aksyon pwodui abitid, epi abitid la vini yon mòd de vi. Ebyen, sa k pase kounye a yo vin renmen par abitid, par pitye, men lafi li menm li pa konnen Li fou pou ou nèg la. Se sa nou palo de abu emosyonèl, abu emosyonèl ou pran emosyon moun nan ou pran emosyon moun nan pou jwe avèl or ou konnen ke ou pa gen anyen vrèman an pèspektiv pou moun nan ou pa gen vrèman yon dezi pou viv avèk moun nan Ou byen genyen moun tou se pa w pouse pa w lòt zanmi pandan ke yo renmen avèk moun nan epi lòt zanmi ap bay konsèy oh son bèl tifi wi ou ka viv avèk li ou byen oh li gen anpil eh talan wi ou byen li genyen eh anpil avni sa vle di ke pa genyen vrèman yon fondasyon paske lè w fin emosyon an fin atire w vrèman ou renmen moun nan aprè kèlke tan Fò ke sèvo a li kapab travay pou objektif la kapab rive. Ebyen le pli souvan se sa ki rive ki fè ke ou wè aprè 30 an maryaj, 40 an maryaj, pa t vrèman gen yon baz. Poukisa? Gen yon seri de dekouvèt ke ou kapab fè tou lè, lè ke, e se konsèy ke nou ap bay a jèn seliba nou yo ki poko rantre nan. angajman sa yo, ou bezwen reflechi anpil. Lè yon moun vin devan w, li vin kotize w, se pou w gade, se pou w tande. Premyèman ou konnen, w ap mande Bondye pou l fè entèvansyon pou ou, pou l oryante w, ou menm tou, se pou w fè analiz. Se pou w fè analiz pou w konnen ke moun sa ki anfas ou a, ki jan de moun ke li ye. E le pli souvan sa ki rive, sitou nou jèn fi, sitou nou menm fanm. Sa ki rive nou tèlman fèb, nou tèlman gen yon afeksyon ki tèlman ki fò, defwa lè moun nan vini, olye ke nou ta dekouvri lè l ap bay manti yo, nou pa menm ka reyalize ke si moun nan ap bay manti. Paske, o, e, il est amoureux de moi, o, m fou pou li, o, I'm in love. Epi kounya la ou tonbe lan tyoboum ou pa menm rann kont de ki moun ki anfas ou a, si se yon blofè, si se yon moun ki vini abize w emosyonèlman. Se jwe l vin jwe avèk emosyon w pou l kapab rantre epi pou l kapab etabli l. Se jis opòtinite ke li wè lakay ou paske w ap fè yon fanm de valè, yon fanm ki vrèman ki kapab fè wout la avèk li men san ke vrèman li pa gen yon bagay an pèspektiv e pou kapa pou avni ou pou pou l viv ansanm avè w. E se la kounye a nou vle rive avè w. Pandan ke w ap viv avèk moun sa ki te sou truk li pa t vrèman gen yon bòn fondasyon ki sa k pase? Pa t genyen yon dyalòg vrèman. La kounyea ou bezwen fè analiz lè ke ou te rankontre avèk moun sa, ki jan de langaj ke moun sa te konn itilize avè w? Ki mòd de pawòl, ki jan de konvèsasyon ke l te konn itilize lè l ap pale avèk ou? Paske gen yon bagay ki trè enpòtan lè ke de moun ansanm, lè yo genyen pou yo fè vi yo, gen yon seri de prensip ki dwe aplike Tankou nou di ou konsa ke yon moun être amoureux ne signifie pas qu'on aime. Yon moun ki renmen, ki apresye yon moun pa vle di ke moun nan se renmen l renmen w pou sa. E nou di w tou, renmen pa fèt sèlman avèk le coeur, renmen fèt avèk le cerveau. Sa vle di ke gen yon seri de analiz pou w dwe fè, gen yon seri de. Kestyon ke ou dwe poze, gen yon seri de enfòmasyon ke ou dwe konnen. Fò w genyen yon objektif. Ebyen sa k pase nan konvèsasyon yo lè nou antreprann yo, lè moun nan vini ansanm avèk ou l ap pale, gen yon seri de bagay ke ou ka swiv. Sa yo se de konsèy ke nou pote pou ou pou fè analiz, pou wè ki moun ki kote w la. Gen moun se selman li centre sur les affaires économiques, sur afè bill li, sou afè koman machine nan fonksyone epi pa gen dialogue. Gen moun tou se sur le plaisir ke li konsantre li jis pran plezi avèk ou men pa gen yon dialogue profond. Genyen moun nan tou ki vini lèl vini kounya pa de dyalòg, pa gen anyen, pa gen kominikasyon sou oken pwen, tout moun ap viv nan kwen yo, epi se gade w gade tout bagay ap reyalize, men pa gen yon vrèman yon dyalòg antre nou. Anben ki sa k pase? Se depi kòmansman, dè ke nou te rankontre, kòman dyalòg la te pati. Se pa sèlman di, o, li vrèman renmen m, il è, il è fou pour moi, je suis amoureux de lui, se pa sa yo. Se pa, lè moun nan ap vin di, o, li ba w yon seri de pawòl pou l di konsa ke, Cheri m pa ka viv san ou Ou se kè mwen Ou son rivyè Ou son sous dlo pou mwen Sa se pawòl ke l ap ba ou Kounye a se ki objektif ke nou genyen Lè moun nan vini devan ou kounye a la Gen yon seri de kesyon ke ou dwe poze Gen yon seri de bagay ke ou dwe konnen de moun nan Gen yon seri de dyalòg ke moun nan vini antame avèk ou Ou sèlman wè ke moun sa vini se tankou se yon enpozan ke l ye Se li vini, li jis ap ba w yon seri de òdè. An pran egzanp, moun nan vini, li kòmanse li kotize avèk ou, epi li pa ba w oken trè kòm si se de ou menm l ap pale. Li vini, li di w konsa ke, a, e, on moun tankou w, ok, li di w, on moun tankou w, ou pa ka frekante nenpòt ki moun, ou s on moun spesyal, Li pa di w se ou son moun spesyal pou li non. Li pa di w ke w son moun ki enpòtan nan vi l pou li non. Men li jis ap ba w konsèy. Epi ou konnen, pi devan, kontinye fè analiz de moun sa a pou w wè. Eske moun sa a, li ap eksprime lanmou l pou ou, oubyen eske l kanpe kòm yon konseye pou ou? Èp ou konn sa ka pral rive pi devan? Puiske kounya la si t'es un conseiller, si ti, si ni, si te, si ni te pas un amoureux, pi devan, lè kounya pou ta santre dyalòg yo pou n ta pale, li pa gen konsèy pou ou ankò. Menm, sa vle di pa gen dyalòg, sa l te bezwen an, li te jis pran ou, li te jis bezwen pase moman avèk ou, pase tan avèk ou, epi sa sifi. Sa vle di kounye a, lè kounye a ou ta vle konvèse avèk li, ou ta vle dyaloge avèk li, ou ta vle bati objektif ou, il est trop tard. Paske, li vin pa, li pa t yon moun ki te renmen dyalòg, li pa t yon moun ki te renmen la kominikasyon, sèl sa l te gen an pèspektiv se te motive w, li te la, se te yon moun ki te vini pou motive w. Men ou menm ou pa konprann, ou deside pou w tonbe amoure de moun sa, pou w viv avèk moun sa, men se pa sa l te gen an pèspektiv. Se sa nou rele abi emosyonèl e se youn nan bagay ke nou ap motive moun k ap tande nou e n ap konseye yo. Lè ou konnen ke ou pa vini vrèman avèk yon objektif Moun sa ki anfas ou a, ou pa gen an pèspektiv vrèman pou pou viv avèk li, pou konble tout vid li, paske se sa lanmou. Lanmou se pa vin chèche konble vid pa ou, men se konble vid moun nan ki anfas ou a. Lè kounya ou konnen ke ou pa ka konble vid moun sa ki anfas ou a, ou pa chèche angaje w nan nan yon seri de aktivite. Ou pa chèche angaje w dan. la vi santimantal de la pèsòn paske la se yon abu emosyonèl. Gen diferan kalite abu emosyonèl ki ke yo santre sou li yo ki fè la yon e ki vrèman nou konnen li sou dan dan nan sosyete a. E se sa k fè ou konn tande y ap pale w de domestik vyolans, sa vle di ke yo pale de jan de bagay sa yo, men pwen de depa la, se la li sòti. Pwen de depa la, gen yon abi ki fèt nan emosyon moun nan, epi kounye a la sa w tande a ou vin domine sou li paske nou pa santre sou lanmou vrèman, nou pa santre sou afeksyon vrèman, nou jis santre sou la galantri, Epi, paske di moman ke ou wè ou avèk yon moun, moun nan pa genyen yon objektif, li pa prezante ou calendar li, li pa prezante ou objektif ke li genyen, li pa prezante ou de motif ke li genyen, kisa li genyen pou futur, ou bezwen poze tèt ou kestyon. Ou bezwen fè analiz de fè sa yo. Yon moun kap dyaloge avèk ou, li jis ap poze ou kestyon pou pale de ou menm sèlman, epi li menm li pa ekspoze tèt li, li jis ap tande w. Se vre, gen, m konnen, nou konnen sa, gen yon seri de moun se obsèvatè yo ye, se bon ekoutè ke yo ye, moun ki fè pati de gwoup moun ki fè pati de mantal, gwoup mantal la, moun sa yo se sa yo ye, yo se de moun se obsèvatè yo ye. Men, an menm, menm kote ou se obsèvatè lan, ou gen bezwen pou w dyaloge avèk moun nan. Ou gen yon seri de moun tou, yo pè pou yo afwonte lavi. Sa vle di, ou menm ki pral, ki konnen ki kalite de moun ke ou ye, ou bezwen. vrèman idantifye ki moun ki bò kote w la. Eske se de moun emosyonèl ki vini jis pou itilize w, pou abize w emosyonèlman? Paske moun nan emosyonèl pou kont pa li, se de moun ki pa stab nan relasyon yo, se de moun ki pa stab nan desizyon yo. E lè sa kounye a ou menm, Ou pral soufri pi devan. Ou pral genyen de difikilte pou fonksyone menm avèk timoun ke ou ap genyen, timoun yo lè yo ap grandi, kounye a menm lè w al kote le mesye oubyen w ale kote la madam pou w pale avèk li, pou ede w jere yon seri de sitiyasyon, li vag paske nou pa sou menm ond. Nou chak genyen de zide diferan. Genyen moun ou ki sezi pran yon moun paske moun nan swa yon bo gason ou byen yon moun ki vrèman li gen yon nivo entèlektyèl ki trè avanse ou byen yo pran yon fi paske fi an bèl men ou bezwen konnen avèk ki moun ke ou ou vle fè vi ou la pou w pa kriye demen, pou pitit ou pa soufri demen. Paske gen anpil anpil konsekans ki pwodwi nan ka sa yo. Sa vle di ke pou w jere oubyen pou w bati votre relation sentimentale, se analiz sa yo pou w fè avan tou. E si w gen tan ladan l deja? Ou ka poze tèt ou kestyon pou. Nan pale sa se sanse se pou moun ki poko afronte lavi, ki poko vreman gen yon relasyon, sa se pou lè selibatè. Men non, nou pa pale de sèlman de selibatè, nou pale de tout kouch yo, sa vle di ke ou an kouple, ou kapab nan yon sitiyasyon konsa ke ou gen tan fin vreman etabli ou avèk yon moun, ou marye avèk li, ou ap fonksyone avèk yon moun konsa. Ebyen, kisa n ap di w? Nou vle konseye w pou w konnen ke ou se yon moun ki gen de grand valè. La kounye a w pa pral kite relasyon sa a fè w bese tèt ou, fè w pèdi bon sans ou, lè w an mezi pou w di bon, tout fason ke m itilize pou mwen viv avèk entèl oubyen pou mwen viv avèk untèl, se kòmsi m ta di w se le pire. Ebyen kisa? ou bezwen kounye ya, valorize tèt ou pou di konsa ke mwen son moun ki gen de grand enpòtans, ki gen de grand valè, epi kounye ya la menm, ou prepare tèt ou. Si se lekòl pou ale, wal lekòl, si se. Ou pran ou pati nan baz yo, ou pati nan baz yo, si se neglijans ke ou ta fè wap tonbe nan depresyon, ou santi ke bagay yo tèlman di pou ou epi ou santi ke bon ou diprès, ou kòmanse nan mal abiye, mal kwafe, ou kòmanse kòmsi anyen pa di anyen pou ou se dòmi wap dòmi toutan oubyen wap reflechi toutan, ebyen ou bezwen kounye a Poze tèt ou epi si son fi ou ye ou di je suis une femme et j'ai de grandes valeurs epi kounye a ou motive tèt ou ou gon bagay pou fè ou motive tèt ou ou abiye ou prepare tèt ou ou pa kite ou rete nan eta depresif sa. Paske si kounye a la ou jete tèt ou, ou desann tèt ou, ou prale, w ap peri pou kont ou. Paske moun sa a ki an kesyon an, li pa, li pa kè. Se yon moun ki vrèman neglije sou ou. La kounye a la, ou pa pral pouse tèt ou pou al fè dot frekantasyon, men ou sèlman kounye a l ap chèche kreye, piske ou konnen kiyès ou ye, ou pral genyen ou genyen de moun ki ozalantou ou, kreye de zami pou w dyaloge, paske si w se yon moun ki renmen dyaloge, ou avanse vè la lekti, ou avanse vè lòt moun, ou ba yo konsèy, ou ede yo nan fason ke w ka ede yo, men ou pa eseye desann tèt ou. Ou bezwen gade nan miwa w, ou bezwen gade tèt ou pou w di o m non, m se yon moun ki gen de grand valè, ou Eseye motive ou pa desann nan eta depresif la, ou pa desann tèt ou, ou pa mete w nan yon sitiyasyon pou sa w, laj ke w genyen an epi kounye a la menm moun gade w wè ou sanble yon ti granmoun. Non, ou bezwen kounye a valorize tèt ou paske ou wè w nan yon sitiyasyon ki vrèman ki mande w motivasyon sa a. So, nou ankouraje w. pou rejte la solitid. Epi, ou bezwen prepare tèt ou pou toujou yon moun ki endepandan. Menm si ou avèk moun nan, se pa derespekte ou pral derespekte l, men ou bezwen kounye a valorize tèt ou. Men gen yon lòt ka ki kapab prezante pandan nou di sa. Lòt ka ki ka prezante se ke Moun sa a ki anfas ou a, se kijan ou trete l. Dèfwa nou pale de abi, sa se te pwen de baz lan, se abi emosyonèl, men dèfwa tou se ou menm kounye a ki resevwa move tretman sa, kijan ou menm ou jere sitiyasyon an pou w kapab retrete l? Paske genyen ki, genyen de sitiyasyon ki prezante devan w, li bezwen kounye a ou menm pou fè demach pa w. Se pa just reyaji, men gen demach pou fè, gen fason pou al dyaloge ak moun nan pou konnen pou wè ke eske pwoblèm nan pa nan ou, paske defwa nou konn fè pwojeksyon, yon pwoblèm gen dwa nan nou epi nou pwojte l sou lòt la, epi kounye a nou di ke moun nan ap fè nou soufri. Sa vle di tou sa yo se de bagay ki trè trè enpòtan dan la vi dè koup, dan la vi de la fami, nan amitye ke w genyen avèk lòt moun, sa vle di ou analize tèt pa w avan menm ke w fè pwojeksyon an. ou gade tèt pa w eske ou fè tout afè w byen, eske le pwoblèm li pa sòti lakay ou. So tout sa yo se de konsèy ke nou pote pou ou, pou w ede tèt ou, pou w jere tèt ou, pou w viv yon lòt fason, pou w ekilibre tèt ou, pou w konnen kijan ke w ap viv avèk moun ki bò kote w. Sa trè trè enpòtan. Paske lavi an, li pa fèt pou ou menm sèl. Dèfwa ou nan yon sitiyasyon, se pou sa ke w gen moun bò kote w. Ou gen moun bò kote w, se pou w pale, pou w dyaloge. Ou gen moun bò kote w, se pou w pataje sa ki pa fè w byen, sa ki fè w byen. Sa vle di ke lè kounye a, ou nan yon sitiyasyon, ou pa di anyen ditou ou kenbe l pou tèt ou, sa vle di w ap peri pou kont ou e lòt moun ki bò kote w tou ap peri akoz de jan ke w fonksyone avèk yo. Jodi a nou ankouraje w e nou konseye w. Pran ti konsèy sa yo e gade wè kijan w ka viv lavi w yon lòt fason pou fè kè lòt moun ki bò kote w kontan e pou fè tèt pa w plezi paske lavi a tèlman kout. pa gen anpil tan ladan l e se pa tan pou pran plezi w, pou w reziyen w avèk tout bagay men se tan pou fè kè w kontan, pou w viv nan lajwa. Nou te kontan pou n te pase ti tan sa avè w. Fanmi Ekilibre, kontinye rete ekilibre e si w pa te ekilibre chèche pou ekilibre paske Nou vle avanse ansanm pou n ka kontinye wout la. Bonne journée à tous oubyen bòn sware sa depan de lè ke w tap tande nou an, nou salye w e nou kontan pou nou te ansanm avèk ou, nou renmen w anpil, nap jwenn ankò, nap rankontre ankò nan yon lòt videyo. Bòn joune e bòn sware.